E kanmenm kòmanse gen yon minimòm despwa piske nou wè gen kèk zòn, kèk kote nou wè bandi te rekipere, ebyen la popilasyon an yo kòmanse ap antre lakay yo la. E nou byen di nan kèk zòn pou byen presize. Evidaman nou pral baw plis detay pi san konte. E peyi Dayiti ebyen n konnen ke se dwòn ebyen kamikaz gen plis pase yon santèn moun ki yon santèn moun ki pwòch a bandi yo ki arive tonbe. ayè oswa ebyen nan kad ebyen lapolis ki li menm ki te lage dron ebyen se dron ki te lage ebyen sou gran ravin e vilaj de dye ebyen sè dènyè 48 è yo fè on santèn de mò ebyen nan ran e gang yo genyen polisye ki yo menm ki devan lajistis pou lyen prezime ansanm avèk gang ame yo epi nou konnen genyen Lesi Vòltè ki rejte ki rejte ebyen tout ide ki veyikile pa nouvo sekretè jeneral OEA Albè Ramdin ebyen selon li menm ki ap mande ebyen pou yo kapab al negosye avèk gang yo li di non pa gen bagay konsa gang yo yo tiye yo piye yo vyole ebyen yo te fè pati evantyèl negosyasyon Ebyen pou rezoud ebyen kriz ayisyèn nan ebyen kote ke li menm ebyen nan yon ton ebyen kote ke Leslie Voltaire li menm li arive e bay yon repons ansanm avèk ebyen nouvo sekretè jeneral OEA. Vwala, enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò. Enfòmasyon an detay ebyen nou prale dirèkteman ebyen nan kad ebyen e dwòn ki te arive lage ebyen nap di ke dwòn kamikaz. ebyen ki te lage sou gran ravin fè plizyè bandi ont ete tiye selon sa ki konnen daprè yon sous gouvènemantal ebyen ki li menm ki tap pale ansanm avèk jounalis radyo tele Métronome yo ebyen li di ke dron kamikaz sa ki te lanse ebyen nan zòn ki te genyen e lekòl Maranatha e ki te sèvi kòm baz ansanm avèk bandi yo ebyen enfòmasyon yo malgre ke yo pat an mezi pou yo te bay yon bilan detaye Ebyen, selon enfòmasyon li arive bay, selon enfòmasyon yo, dwonn yo te fè 2 mò e 2 blese pami lè bandi. Ebyen, n ap souliye ke depi mwad mas, ebyen dwonn sa yo itilize nan peyi a, men oken chèf de gang poko janm tiye oubyen kaptire, ebyen daprè Enfòmasyon yo. Eben, enfòmasyon yo toujou ki ap sikile nan menm kad dosye dronn sa yo. Eben, n konnen ke gen anpil moun yè swa ki t ap swiv, eben, dronn ki lage sou Gran Ravin e Vilaj de Dye, eben, pandan 48 èdtan sa yo, eben, li fè plis pase on santèn de mò dan lè ran e dè gang selon Pierre Esperance ki te envite nan jounal ebyen maten an sou RFM kote ke li menm li ta pale selon dirijan rnddh Ayiti a ebyen gen 16 drone ki te lanse an se debi de semèn ebyen pou kapab netralize bandi yo o nivo de gran ravin e vilaj de Dye Salomon. Mwen m pa konprann Pierre Esperance menm. Pierre Esperance èske se pòt pawòl e drone yo? Pòt pawòl gouvènman e m ta renmen poze tèt mwen kesyon Kisa Pierre Esperance te bay? Mwen depi drone tonbe Jimmy se komsi se Pierre kap vin bay bilan e Pierre di nou gen 400 bandi ki gentan mouri. Haiti pran panch m nan konnen itilite Pierre nan pouvwa sa Jimmy kap fè divèsyon pasi pala e tout moun konnen Pierre konn Pierre e manti lap bay e mwen menm depi gen drone ki tonbe Yo pa ta di se Pierre menm kap pilote drone yo e li kwè konbyen moun ki mouri pa konbyen moun ki mouri bon sa menm m di m pa janm pran pawòl Pierre o serye depi se fè ba yon bilan m wè se ranse lap ranse m tou ba rete sou li brother ann avanse.
Wi nap avanse toujou ebyen nan menm kad dosye ebyen sanksyon yo nou prale dirèkteman ebyen o nivo de sanksyon ebyen genyen reyaksyon Lesly Voltaire ki e rejte tout ide ki ap veyikile pa nouvo sekretè jeneral OEA Albert Ramdin selon li menm gang yo ki ap tiye, y ap piye e ap vyole yo dwe fè pati evantyèl negosyasyon pou kapab rezoud kriz ayisyèn nan. Ebyen daprè Leslie Voltaire li di m salye angajman nouvo sekretè jeneral OEA Mesye Albert Ramdin an favè yon solisyon a la kriz ayisyèn men

e ki pa dakò ansanm avèk ebyen deklarasyon sa, ebyen si sekretè jeneral OEA li menm Albert Ramdin li pa ekate posiblite on negosyasyon avèk gang yo ebyen pou kapab rezoud kriz ke Ayiti genyen jodi a ebyen konseye prezidansyèl Leslie Voltè ki li menm li vle klè pa gen negosyasyon avèk kriminèl ame yo. Voltè ki salye demach OEA pou kapab ede rezoud kriz la nan peyi Dayiti Li estime ke bandi yo merite pou yo trete yo avèk pli de rigè, ebyen se kraze pou yo kraze bandi yo. Ebyen jodi a tou gen anpil moun ki di ke sa rele kal matchak. Yo di yo sanksyone on gwoup moun sou fo pretèks ke y ap finanse gang. Epi yo menm ankò di si yo pa negosye ak gang yo ebyen pou ka gen lapè. Sa montre nou ke moun yo di kap finanse gang se pa vre, se pèsekisyon politik ebyen se sa anpil moun yo menm yo tap di obsèvatè paske si w mande pou negosye avèk gang e pou sanksyone moun ebyen sa vle di ke pa gen anyen vre sè ke mesye yo se politik yo menm yo ap fè ansanm avèk sa k ap pase nan peyi a. Salomon, m panse ke sa se opinyon kèk moun paske si nou mande pou yo kraze yon ekip epi lòt ekip la ap mande pou negosye tadiske gang yo nou konnen ke se yo menm ki ap fè ebyen aksyon onivo de peyi a Salomon. E la ankò, e nou wè, mesye yo, yo rive yon kote la. Nèg sa yo bon kote la Jimmy et Pradel yo fin sèvi avèk bandi yo kounya la epi kounya la yo mande pou yo elimine yo wè yo di pa nan negosye pa nan arete kounya se tiye paske jodi a la m ka konprann nou pa nan e negosye a m ka konprann nou gidwa pa nan kesyon e negosye ak bandi a men rive di e tiye bandi a wi m dakò pou bandi a ta mouri Jimmy men se pa nèg sa pou ta tiye bandi paske

Se vre gen moun ki pap pran yo serye, men omwen sosyete a ap konnen ebyen gon bagay ki te di, gon bagay ki te fèt ebyen pa rapò kiyès ki tap alimante moun sa, kiyès ki tap bay zam anndan peyi a. Mwen m panse ke jodi a la li enpòtan ansanm de nèg sa yo ki ap lage dronn sou tèt yo maten, midi e swa, mesye avan avan nou kite dronn nan tonbe sou tèt nou Fè yon vòy kite la, mete yon vòy kite la, nòmalman, e lè sa sosyete a ap rann kont, mwen gen bagay nou pa t konnen omwen n ap vin konnen. Paske yo ta wè wè kòman e Lespri Vòltè kanpe, pa gen lòt ki Lespri Vòltè di mi gwoup sa, ou wè Dimitri Vorbe, ou wè Reginald Boulos, se ansanm, pa bliye Lespri Vòltè se ekip Lavalas la ki t ap pwomote gang nan yon sèten tan. M kapab di w, te gen yon tan se te Lavalas ki t ap pwomote gang anndan peyi a, Yo ta kapab vin sèvi ak gang nan pou nan yo pa bezwen l, yo vle pou elimine gang nan. Nan tout peyi o mond kote gen la mafya, se konsa yo toujou pèdi men. Si la mafya li itilize w li ba w ay pran misyon, apre misyon pou pa pale, li tiye w. Enben se nan menm pratik sa nou wè enben lespri Bòltè enben rantre la pa rapò avèk sa. Jodi a la, mwen menm, mwen m toujou di, Gen de chèf gang nou paka elimine yo se arete pou n arete yo. Mwen m bezwen konnen kisa Leon Charles t al fè 6 e jiyè e kay Vitelòm al tire kout bal kisa e responsab palè nasyonal la paraison t al fè kay Vitelòm m bezwen konn sa m bezwen konnen planification te genyen an Pouki moun yo te konn kenbe moun? M bezwen konn sa yo, tout sa yo gen anpil bagay nou bezwen konnen pa rapò avèk ki kache la m menm pito yon arestasyon pou 2 se 2 chèf gang an dan peyi a pwale. Wala mesye mwen jis yon segond panel sam kapab ajoute e nou kapab wè nou lanse yon ti sondaj E vit vit, selon nou menm, èske nou ta dwe negosye avèk gang yo ou ou èske nou dakò pou nou negosye ou èske nou pa dakò pou nou negosye avèk nèg gang sa yo? N ap pale gang a sapat yo. Èske nou dakò pou nou negosye ou pa? E se enpòtan, se enpòtan men senpleman, senpleman medam mesye jan nou di l teknikman e a mwen menm m te gen chans pale avèk plizyè moun avan ke nou antre an nond e gwoup Lò Lesly Voltaire di ke yo pa vle negosye avèk gang yo, mwen di nou se pa Lesly Voltaire ki dèyè sa, se yon branch nan sektè prive a. Se sektè prive a menm, se pa menm CPT a la, ok. Se pa menm CPT a ki pa vle negosye ak gang yo, se nèg ki nan sektè prive a. Daprè sa ke m pale, daprè sa ke nou pale avèk plizyè moun, yo fè m konnen ke se nèg sa yo ki nan sektè prive a, se yo menm, n ap gade sou ekran, se yo ki pa vle konn anyen, anyen, anyen, ki pa vle negosye avèk nèg gang yo.